Ou mèt relax, wè sa m di w se lakay ou ye. M santi sa. E se an patnè n ap pale, wè sa m di w sa vle di pa gen, pa gen, pa gen kòmdi, pa gen diferans, sa vle di tout sa w anvi di, tout jan ou ta vle ye, mete w alèz, epi n ap pale brother. Cool san presyon man.
Kòman ou konn tout bagay deja, non pa m se Carl. Ok. E m ap viv Santiago, sa fè setan. Ok, ok.
E
monchè se yon chwa. Se yon desizyon ki te pran m, ki te mande anpil refleksyon. Egzakteman, chanje teritwa. Chanje teritwa, eksetera. Pou m byen di w, ide a o kòmansman se pa sa l te ye. Se te jis vin an vakans, vin pase yon detwa, yon detwa semèn. Se te pou, m raple m se te pou fèt mwa jen. Lè m vini, M swiv teren epi m di, men la gen anpil avantaj, la gen anpil avantaj, gen anpil opòtinite, ou konprann? And then, m kòmanse chèche, kon di moun yo an bon kreyòl la, m kòmanse fouye zo nan kalalou. Exactement. Monchè, l pa t pran m anpil tan pou m adapte m, kontrèman avèk anpil moun. Rezon. Ide pa m se ke si m te vin nan yon peyi, m vin aprann yon bagay nouvo, m pa t genyen pou m te rete nan sèk ni nan kominote ayisyen an, paske la m pa t ap aprann vrèman, paske se aprann mwen vin aprann la avèk yon lòt kilti, yon bagay diferan. Ki pa t pran m anpil tan, m te kòmanse fè anpil zanmi dominiken. Ou konn reyalite a, m kòmanse anpil zanmi dominiken. E m kòmanse adapte m jiskaske m vin marye, m vin marye avèk yon dominikèn. Epi m kòmanse e nan biznis. Ap adapte w tou sa.
Ap adapte m. Ap pale panyòl paske panyòl la nou pa t fèt avè l. Nou pa t fèt avè l. Monchè m raple m premye eksperyans lè m te vle lanse yon bagay m di bon nan laj nèg ye la m pa ka tout tan se manman se. Egzakteman. M di m vle lanse yon bagay epi m sonje byen m te kòmanse yon ti bagay lakay mwen kòmsi Avèk kèk patnè yon nèg te genyen, n kòmanse, m wè sa kominote a te manke kòman ap fè ti pate, sandwich, bagay anndan lakay mwen, se konsa m kòmanse. Epi m wè nesesite an, m kontinye. E m vin ouvè yon dezyèm, m vin, osea m vin pou lwen yon ti lokal kounye a, m kòmanse yon ti bagay. Se te alepòk m panse se an 2016, 2016, se nan peryòd sa a te gen yon kriz ayisyen dominiken isi a, yo te di ke ayisyen pral bay tout dominiken pwazon pou yo pa manje nanm ayisyen, sesi sela se lòt bò. Monchè, se nan peryòd sa mwen mwen te ouvè ki pat yon trè bon peryòd pou m paske nan kote m te kote m te ouvè a pratikman nan zòn mwen te ye a se yon zòn ki te gen anpil dominiken so se yon echèk sa te ye. M aprann de li epi M vin jwenn yon lòt opòtinite, m jwenn yon lokal pase se yon biznis m bay bòdre. M pa janm, m se yon nèg depi, tout moun ki konnen m depi lekòl y ap toujou di depi 14 an m nan biznis. Exactement, mwen menm pa m nan e 16 ans. Depi 14 ans patnè, m ap achte ti bagay nan lari an la, m retounen lekòl la, m ap vann nèg yo l pi chè ou konprann. Mwen genyen. Yon zanmi m ki te ma ami, m sonje lè m te gran kolèj imanis, se lekòl fanmi m pratikman. E lè Marco ap sot Etazini, l ap pote, m se premye nèg k ap antre Limanis avèk yon MP3 nan men l, k ap vann, ou konprann. Ap, lè TV mobil fèk parèt, ti telefòn avèk yon gwo antèn ba, brother, m se premye nèg k ap vann bagay sa yo nan lekòl la. Bon, m vin rive yon kote lekòl la pa t menm enterese w ankò menm, se kòb k ap fèt. So, s on bagay depi tou piti. ki nan mwen, m te toujou renmen biznis, epi jan m di w la aprè echèk sa m pran an 2016, an 2017, an fen 2016 m jwenn yon opòtinite yon lòt lokal nan yon zòn, epi dabitid kisa ki genyen lè yon nèg ou gen vizyon, ou parèt yon kote moun nan wè yon teren vid, Mwen m pa wont e ryen vid. M gen tan yon biznis ladan. Egzakteman. Pa egzanp wè maten an men spesyalman maten an pou m pa bliye sa m pral di. M pase yon kote, m won teren. Epi m wè l gen yon pankad pizza devan l epi m wè l abandone. Imedyatman m pake machin mwen m desann. Ou al poze kesyon. M al poze kesyon. M di ba gonpa nèk gen yon kawash akote a la mande misye. M pase kot misye m di misye, pale m de lokal sa. Kisa Dizma son biznis ki te la k pa mèt li fè fayit, li kraze. Mdi mèt Terrence ret abandonel, di map baw nimewo mèt li, wa negosi avèl pou wè kisak ka fèt. Nou gen jounen an devan nou pou nou wè kòmsi mka antann avèk rankontre avèk mèt li pou nou wè sak ka fèt. So, sa se ide a, lè w pa son kòmsi lè w nèg ou gen ou gen Ou gen vizyon pou fè biznis, egzakteman. Chak kote ou pase, w ap chèche opòtinite. Se kòm si m ta di w, chak kote ou pase, se gade w ap gade w ap wè ki sa w ka fè. Paske tout kote gen opòtinite. Tout kote gen opòtinite.
Se sa ki fè anpil Ayisyen echwe isi a. E nan entèvyou sa a, m ap bay anpil konsèy ladan yo k ap viv, k ap vin Repiblik Dominikèn, vin fè biznis, rezon echèk yo a. N ap kontinye sou sa pi devan. M jwenn opòtinite a, lè m gade m di, waw, non, yon baryè sa yo di Ayiti geto a. Koripsyon total! Epi ma fason teren bezbòl, m jwenn yon bèl lokal konsa ki fèmen, ki pa t janm gen biznis ladan l, m deside m di m ap fè yon bar. Se sa k fè non sa a tou rete pou mwen, aprè tout moun isi rele m El Patron. Oh El Patron, ok.
Tout moun nèt, se non sa k tou rete paske se non sa m te bay club la. Ok. Ki la toujou, akoz de pandemi a ki fèmen. Yo, yo. Nou gen ennan edmi pratikman depi nou fèmen. N ap tann peyi an plizoumwen kòmanse ouvè timidman jan l ap ouvè a la pou nou balanse. Monchè, E m jwèt opòtinite sa a ki te yon reyisit total. Nou fè yon bon tan nan remodelasyon, m ap pase mache nan klèb adwat agoch, fè foto twalèt, fè foto bar, fè foto dekò anndan yo, epi m fè yon akimilasyon de dekò yo epi mwen menm m fè afè pa m. Non, egzakteman, men sa l ye se chèche chèche, se gade gade epi kounye a la ou menm ou ka pwòp reyalite pa w la w mete l ki vin fè ke Egzakteman. Mon chè, se jiskaprezan m ka di nan ti zòn kote l ye a se pi bèl plès ki genyen, ou konprann. Pandan pandemi an, m fè yon remodelasyon ladan l, m kraze yon pati ladan l, m fè yon balkon devan, paske kounye a akòz de pandemi an yo mande fè yon alèr lib, eksetera. Jiska prezan m rete nan ti zòn nan, m ka di ke se mwen menm ki gen pi bèl ti lokal la nan moman an. Gwo lokal paske tou di pa minimize afè w. So,
an gwo se sa.
And then pandan mwen. Konse a, nan peryòd ke m kòmanse an 2017 tou, m lanse, lè m fin pran echèk e nan premye restoran, m lanse, mwen jwenn yon lòt opòtinite anfas wout Nesa an. E te gen yon restoran nan lokal sa deja, e mèt li fè fayit pou yon rezon pou yon lòt. E m jwenn avèk e pwopriyetè Plaza a. Se te chans pam, m lwe. Te gen yon pwen komèsyal la deja. E pi m lanse. Se lè sa m kòmanse antre reyèlman nan kominote ayisyèn nan. E ki pa t yon trè move eksperyans. Li te pran m tan pou m te adapte avèk tout bagay yo de nouvo. E pi nou kòmanse. Nou fè katran nan lokal sa. E pi nou deside kounye a m vin wè nesesite kominote a. reyèlman kounye a m vin wè ke kominote a vin ap agrandi paske lè m te kòmanse anfas inivèsite a pou mwen menm se te m te gon biznis pou etidyan sa se sa m te panse. Egzakteman paske gon lekòl anfas la ou konnen depi moun nan nan kreyasyon li travèse li manje. Sa se sa m te panse jiska mwad mas 2020. nan kowona, nan covid 19. Se la ki vin fè m wè reyèlman potansyèl biznis la. Se maladi a ki fè m wè potansyèl biznis la. Paske m te toujou panse ke depi inivèsite an vakans, m oblije fèmen tou. Paske tout timoun al Ayiti, biznis kraze. E se pa sa ditou. Gon pati m pa t janm vize, se pandan pandemi an m vin analize l Nou se yonn nan peyi ki gen pi bon gastronomi nan Karibe a. Manje ayisyen an se yon bagay ou konnen ki pa gen konparezon. Pa gen yon nasyon ki pou vin la pou l goute yon legim pou l pa mande w li ankò. Pou ta yon ayisyen ta fè yon sòs kalalou pou ou oubyen yon sòs poul peyi avèk Nwa an. Yeah, toujou gon melanj. Nenpòt jan yo melanje l al bon. Ou gen dwa pa renmen fason lalo a fèt la, ou gen dwa pa renmen koulè l men ou pa ka di li pa gen gou. Ou konprann sa m di w la? So, m vin jwe sou gastronomi an, m di m pral fè yon lòt bagay. Kòm m gentan wè pratikman akoz de pandemi an m pa konn kilè l ap fè, m pa konn kilè pandemi sa ap fini, m pral jwe yon lòt fason. Epi kounye a nou vin jwe sou kritè ki se vizon lòt piblik pandan ke nou pap ekate ke nenpòt Ayisyen k vini se lakay li lap vin manje. Monchè m ka di w jodi an nou gon 20 pousan bagay anpil moun maybe pa ta panse, nou gon 20 pousan kliyan fiks ki se etranje, ki se dominiken ki manje nan restoran an prèske chak jou. Brother, jan m tap di an men e felisitasyon men paske nòmalman si on moun sitou Ayisyen gon biznis e kap vann kominote Ayisyen nan nan sans ke yo gon biznis manje Paske nou pran l konsa, paske se kreyòl n ap pale. Lè ou gen biznis manje, sa vle di pou w gen lòt nasyon, pou w gen yon pakèt etranje k ap vini, paske m pa kwè sèl dominiken, menm dominiken gen yon lòt zanmi. Egzakteman.
Sa vle di brother, sa a m pa pral di premye fwa non men e dezyèm fwa m tande l. Paske yo toujou, menm nan Nouyòk, menm nan Etazini, menm nan Kanada oubyen nan tout peyi ke mwen mwen pase mwen wè restoran ayisyen, mwen wè oubyen yon lòt biznis ayisyen, yo toujou fokis sou yon sèl kominote. Wè sa map di w sa vle di ou menm ou ka fokis sou yon sèl kominote pandan wap eseye elaji kominote a men ou pa ka rete ou fokis sèlman sa vle di nòmalman lè gen lòt etranje kap vini brother se a felisite man Thank you brother. se a felisite e mwen di l se pa nan di l kòmsi nan sans ke paske m konnen dèyè m ka desann la oubyen m wè m renmen dekò w la oubyen paske w la non se oubyen demen m ka bezwen l se paske mwen menm pèsonèlman mwen sipòte efò w M pat bezwen konnen w, m pat bezwen kòmsi gen relasyon avè w, depi kòmsi nivo a respekte e w kenbe nivo tèt ou e w ap travay pou yon bagay ki pozitif, depi mwen mwen ka sipòte m ap fè l. Li pa oblije peye, li pa oblije kòmsi pou m toujou la bò kote w, bra pou m ede w, pou m chèche yon amitye, men gen sipò moral oubyen gen yon kontak ke m ka fè kanmenm pou m fè l. Sa vle di bòdè e li pat fasil mwen nou konn sa nou santi sa wè sa map paske pou kenbe l konsa e sitou nan restoran paske nòmalman gon kominikasyon pou ap fè gon repetisyon pou ap fè a moun yo pou ap toujou jere sa vle di bòdè map di w men ou son ou son nèg ki fò anpil e pa fò nan panse men nan fò nan nan fòs Sa vle di, pou gen kapasite sa pou kenbe, e sitou ke m konnen mwen, mwen gen, mwen gen Enjoy and Eat ke m ap pwofite respekte la, ke m ap pwofite salye la ki se yon restoran tou ayisyen ki nan Etazini an, spesyalman New York. Mwen fè eksperyans sa avè yo paske mwen reprezante asistan manadjè yo. Sa vle di ke mwen gade, mwen wè l, mwen konprann li. Depi byen ke mwen te vin gen, mwen te vin rankontre avè w nan restoran, brother, ou ka wè sa tou depi lè Doc la te prezante m ou, Mwen tèlman te gentan kontan pou m sipòte w pou m di w yo bon travay ke m pa ba w manti menn wa ta di se yon moun ke m te konnen deja. Sa vle di ou menm la kounye a menn se Apa de sa ki lòt ki lòt mwayen ankò oubyen ki sa ou fè ki sa ou fè kòmsi antanke biznis èske se sèl sa ou genyen èske w pa panse grandi l èske w pa panse gen twa kat lokal Èske w pa panse gen, wè sa m ap di w, èske w pa panse elaji l, pou m pa di tou, èske w pa panse mete l nan lòt peyi tou? Ou pa janm konnen pandan ke e toujou El Patron, menm si m konnen e pa non an sa, but ou menm tou ka pale fò di moun yo ki bò yo, ki bò restoran ye, se kiyès oubyen ki non an tou, ki non restoran an, ki bò li ye, epi ou menm ki jan de sèvis, ki ide de sèvis li ye pou yo menm yo ka vin vizite l lè yo nan Sendomeng. La n ap pale de pratikman se Lawomat Kreyòl. E nou se Santiago nou ye. Nou anfas Universite UTESA a, nan Plaza Isabel Emilia, sou Estrella Sadala a. Sa nenpòt moun ki ta vini ou ta vle vizite osea ou ta vin an vizit Repiblik Dominikèn, pa ezite pase vizite nou paske n panse ke e.

So an gwo se pou m ka kontinye se pa yon bagay ki te fasil ditou brother. E m ap repete m ap di w li toujou li still pa fasil. Se pa ide ke m pa gen pou m ta kontinye an kòm si yon chèn a fon chèn avè l. Men sa ki la a li poko gen manb ase. Gen anpil disiplin ki pou ta soti depi nan premye a ki pou swiv lòt la. E. Paske w pap fè yon biznis ou menm an tèt cho. Wap fè yon biznis ou menm pou ka vann tèt ou, vann orè. Paske sa w wè ki fèt la la, sa aprè 6 an li. Ok? Se yon baz 6 an. Nou tande, nou tande. A vle di, siksè a, sa ke misye a, e jiska prezan l poko santi l fè siksè aprè 6 an. Li poko, li poko. Aprè 6 an, e pa lendi, madi, aprè 1 an, aprè 6 an. E still ap kontinye, e l poko satisfè toujou. E l ap goumen toujou. A vle di siksè pa fasil. Son. Brother, son wout ki long li ye, e li mande anpil pasyans. E wap jwenn anpil obstak ladan li.
Oh wi, sa pa gen manti ladan li. E ke anpil fwa moun nan konn konprann son abus lap fè w, kòmsi gen de moun ki konn lap di anpil bagay negatif pou l wè kòman l ka down, kòman l ka fou ou. Exactement yeah, pou l blo moral la. Gen de fwa pandan moun nan fè l la, l pa menm rann li kont ke son piblisite l ba w, paske a moun li tap pale de sa lap di an, lap pale mal de restoran, moun nan tou di l, Kot restoran sa rele? Ye, bon mal gade lo. Li, kot restoran sa rele? Li di, yon restoran fas wout esa wi. Epi li pa rann li kont te gen 2 3 moun bò kote li ki tou konnen ke yon fas wout esa gon restoran. Exactement. So, anpil respè pou moun sa yo tou, ki nan sans pa yo, ki banm anpil pwomosyon, ki fè anpil efò tou. E lè moun yo rive, moun, moun lan pale mal, moun yo rive, moun yo wè sa diferan. Non, moun nan rive l satisfè li menm e lap di yon lòt moun men ki satisfaksyon ke l jwenn. Exactement, exactement. Paske anpil fwa moun nan se pa, sa rive m deja, m rive yon kote, epi Bel blag ap bay epi m jwenn yon moun ki kanpe sou plas kotem ya lap pale mal lap pale mal de Carl Men l pa konn kiyès ki m bò Carl. kotel la l pa Li pa konn rekonèt kiyès li, l pa konn wi.
So fason moun ap pale se jis kòmsi li menm lap bay tèt li yon valè, lap montre ke l konnen tèl, li ka di yon E bagay yo de entèl, toujou konnen sa se vrèman. mantalite Ayisyen. Sa nou pa Exactement. ka epanui l, nou pa ka evite l, sa se konsa. So m gen ide Anvan menm tal nan lòt vil. M gen ide pou nou ta fon lòt Santiago nan lòt zòn, paske nou paka kouvri Santiago a konplètman vre, paske kote nou ye a la si yon moun rete Goudabou l difisil pou l rive la. E nap eseye wè kòman nou ka oryante nou yon lòt kote, nap chèche yon lòt bèl lokal, kòmsi pou nou ka fè egzatteman e fon leve egzate menm ide ki lòt bò a pou nou vin avèl. Mwen m tou el el patron.
Yeah ou do el patron el patron.
Non non ado la zon nou kole deja. Non men la la avon tou el sou patron. Ou te mande mwen ki lòt bagay nou fè m se pwomotè m fè bal isi an. Egzakteman men nou pral travay.
Nou pral travay nou pral fè kòb. Yeah m fè m fè bal isi a m fè anpil event m fè anpil event santiago m panse ke se. A koz de sa plis moun konnen m do. Se pa vreman pati resto a. Ou konprann? Gen 25 an de sla, an nou di, Ayisyen Dominiken an te konn wè a, sa l te konn frekante a. Men bon mennaj Dominiken nou gen. Lè l di, mennaj mwen se Ayisyen, l di l an piblik, tout moun di l Ayisyen.
Paske Dominiken an konnen Li, osea, jij ayisyen an, tankou machann bannann nan, sa k ap vann anana nan lari a, sa k ap netwaye soulye yo, sa lè yo monte yon machin yo fè yo desann paske yo santi fò. Yeah, imaj sa sèlman. Se imaj sa sèlman yo gen.
Gen pou pwòp ou diferan.
Ok. So,
mwen menm panse ke si m te Dominiken, m t ap gen menm ideyoloji a tou. M pa t ap panse l diferan paske si se li m toujou wè nan. Ok. 90 a 95 pousan ayisyen ki t ap viv isi se konsa yo te. So, imedyatman ou di ayisyen, yo pa wè lòt klas la. Exactement.
Kòmanse gon 5 a 6 an de sla, gon lòt gwoup Ayisyen k ap vin isi. Gwoup nou yo! Gwoup nou yo.
Jèn, moun pwòp, ki vin avèk nouvo, osea ide diferan, ki vin fè biznis, se pa vin chèche travay non, ki vin fè biznis, ki vin kreye anplwa. Egzakteman.
M gen omwen 15 a 20 zanmi m ki achte apatman isi a deja. San finansman, kòb kach, 150, 180, 200, 250, 300 mil dola ameriken. So, lè Dominiken an wè sa li menm li. Men si m te konnen papa, pandan m ap di sa la. Li, li pa ka konprann sa, paske lè w di Ayisyen, ou pale de moun sal, ou pale de povrete, ou pale de. So, klas moun sa k ap vini kounye a la nan kominote a, Dominiken an kòmanse ba w lòt valè, li kòmanse wè w lòt jan. Paske nou kòmanse peye taks. Nòmalman. M gen 18 anplwaye, m ap peye asirans pou tout. E. N ap peye taks. Ou konprann sa m ap di w lan? Se pa sèlman ou menm kòm antreprenè isi, gen lòt ankò. Egzakteman. So, lè w jwenn 150, 200, 300, 400 Ayisyen, an nou di an Repiblik Dominikèn nou ta gen yon 20 ou 30 mil Ayisyen ki gen biznis k ap peye taks. Sa pote w ap pote w ap pote nan peyi a. W ap devlope. Ou ap ede yo avèk devlopman peyi a. Ou yon chèn ou yon chèn edifis pral fèt, ou tande l gen 19 osea 19 etaj, li gen 80 apatman ladan l, Ou ta te 25 oubyen 28 ladan yo se pou Ayisyen. So, ou kòmanse pwouve yon lòt bagay. Exactement. So, yo kòmanse yon lòt fason. Dominiken an pa t janm te konn al nan biznis Ayisyen, se pa paske maybe l te rasis oubyen Men l pa t konn al si l nan peyi l ofri l restoran l gen kote pou l al manje poukisa l an an an moudra. Men kounya kòm gon kote ki reprezante w, ki vann gastronomi pa w la, ki vann imaj ou an, ki vann ou l pwòp, li vle al eseye l. Lè l gade tou se menm rezon, se menm bagay la. Lè Dominiken antre nan restoran, li gade l, li di non sa pa restoran ayisyen. Men pa kont li, si se premye fwa l wè l. Men mwen menm tou, avan ke Dòk la te prezante m ou, e mwen m bay, mwen di o, e bon ayisyen m ta renmen konn, m ta renmen konnen onè yo, epi konn kijan sa ye paske yo tout diferan. Ou menm ki s on ayisyen, Ou wè ke ou pa abitye avèk jan de bagay sa. Nou pa ka bay manti e pa fòt nou. Ou konprann sa m di w lan? So, ou pa ka anpeche ke etranje a panse konsa de ou tou. Yeah, e pa di n di pa gen Ayisyen k pa fè l non, se ke li diferan, pousantaj la minim. Men gen w pakèt Ayisyen k ap fè bon bagay. Non, gen anpil Ayisyen k ap fè. Gen anpil Ayisyen k ap fè bagay pwòp la. Definitivman, sa a se a respekte e. M challenge nou pou nou kontinye fè l. Kontinye, kontinye vann yon lòt imaj de nou. Ou konprann? Montre ke se pa sèlman boule kawotchou a, se pa sèlman kidnaping nan. Gen lòt bagay tou jèn nou menm nou ka fè. Ou konprann? So, an gwo se sa.
Ke nou kontinye. Anpil moun isi vini yo fè, yo pran echèk. Se sa m ta pral eseye di w talè. Nan ki sans? Swa moun nan vini avèk yon kapital, oubyen l gen yon fanmi k ap ede l, yon mennaj k ap ede l. Oubyen li te gen yon byen Ayiti ke li vann. Epi li di, m apral vin Repiblik Dominikèn, m pral fè yon biznis. Li pa pale espanyòl. Li pa konn anyen nan peyi a. Li pa gen tim avè l.
Li pa gen pèsonn avè l. Epi l annik vini, l pran yon taksi, l kòmanse mache. Oubyen li chèche yon moun ki te la, yon zanmi l ki di, a m Santyago, li di, a m bezwen fè yon biznis wi.
Nou pral mache. Kòman ou mande yon moun ki pa gen oken eksperyans nan anyen, ki pa gen oken reyisit nan anyen, pou w mande l pou l gide w? So se dwa alechèk ke w prale frè m. Exactement. Nan 6 ans m gen nan Plaza a, kote restoran an ye, jan m di w m te fè 5 ans kote, ke m gen 1 ans nan lòt nouvo lokal la, sa fè m lapèn, men m wè omwen 50 Ayisyen ki echwe la. Humm la nan plaza ki vini jodia epi wap fon voum envestisman. Yeah men sa wè ou wap vini a sijè paske sa enpòtan. Li fon voum envestisman li wè gen 3 salon la deja li vini li jwenn yon lòt lokal li met yon katriyèm ladann. San l pa envestige 3 sak la yo, depi kilè yo te la, kòman y ap mache, ki chif dafè yo, non. E fòs yon biznis, se aprè 5 an, ou konnen ke w chita. Li vin fè biznis dan swa mwen di w, kòm ou nou ka wè restoran ap fonksyone, byen fonksyone kounye a la, tout sa m posede pa restoran m pa mwen l. Se bagay apa. Egzakteman, side hustle la. 1 an, 1 an, 1 an. Yon biznis, pandan se, pandan ke w fè 6 mwa nan 1 an fèmen pou yon pandemi, jiskaprezan nap pale la nou nan pandemi an, chak jou m sipoze fèm a 9 è di swa, lè wikenn m sipoze fèm a 7 è, so,
m ka di ke, pa gen trafik menm, la se rezistans kap fèt. Gon bagay moun yo toujou yo toujou met yon konfizyon ladann. Ou konn Ayisyen an toujou nan konpetisyon a pwòp tèt li. San rezon. Sa pa yon manti. Sa pa yon manti ladann. Ok.
Ide a se vann imaj la. Paske m panse si se ide a se te kòb sèlman l te ye, gon pakèt envestisman k pa t ap fèt. Gon pakèt sakrifis ki pa t ap fèt. Ou konn sa sa vle di, wè jan lokal la ya nou pa pral di son bagay ekstraòdinè ok. Lokal la ka bèl menl piti, nou klè sou sa. Se 18 anplwaye li gen ladann. E pou la pou restoran ta fonksyone janl ta dwe fonksyone a li ta sipoze gen 24 pou la. So jiskaprezan la manke manke 6 anplwaye. M oblije gen 2 gwoup sa lè peyi an ouvè m pral gen 6 nouvo anplwaye ki gon gwoup kap kouvri maten yon gwoup kap kouvri aswè. Exactement pou ka toujou
on the move. Se pa tout tan, nou pa pral bay tèt nou manti, sèvis lan konn osi rapid li depan de. Dèfwa l bizi, dèfwa ou wè sa pa bizi. Si, m panse ke mwen menm m konn òdè lòt kote. Ayisyen an toujou la pou l kritike w. M konn fè òdè nan nenpòt lòt restoran, depandaman de flou, flow, moun ki gen k fè òdè a. Moun nan tou klè avè w, 45 minit, inèd tan, si w vle w tann li. Ayisyen an te ko di l sa, se pi gwo move pawòl ou di l. Pa gen anpil òdè wi, e nou poko ka sèvi w kounye a, maybe non 45 minit, non inèd tan, inèd tan 20 minit. Excuse Ayisyen pa m pap fè. E yo pa janm fè nan lòt. Bagay Ayisyen pa janm.
Yeah e toujou toujou gon bagay. Yo pap janm di nan lòt biznis.
Non se sa men pwoblèm nan. Di l di l la se yon fason pou l diskrimine w. Kòmsi pou l fè w santi w ba. Pandan ke li menm l ap blo tèt li tou. Ou pa deran ou pa deranje m a ou pa deranje m ditou lè w di sa. Paske. Mwen menm anvan m fè sa m fè a la, wè lè w nan yon domèn, m toujou eseye al lòt kote. M manje nan restoran anpil. Oh wi!
E m pa janm pase vres, m pa janm pase gwo su. Ayisyen an fache paske l vin nan restoran m nan m touche taks.
Tout kote w al isi w achte yon boutèy dlo yo touche taks la nan men w. Men se li k devlope peyi a. Le pwoblèm se ke.
Lè m te gen anba dra a, m ap di l konsa, m pa t menm konn sa k te taks. Se yon inyoran m te ye, m pa t konnen. Men lè kounye a m vin fòmèl, m vin gen yon biznis ki anrejistre, m gen tout anplwaye m nan asirans, eksetera, Leta konnen m. Yo ban m yon nonb de nimewo, de 1 a 1000, chak vant ki fèt nan sistèm pa yo otomatikman, li tou monte. So vant sa a, M dwe taks sou li. So pou m ap vann ou manje an avèk yon pri, epi nan sa m vann ou an, m wetire taks la ladan l. M te fè l konsa. Pa egzanp, yon bagay ki te ka vann 100 peso, m mete 18 peso a sou li, m vann li 118 peso. Yo di l two chè. O, ou vann chè, ou sesi, ou sela. Kounye a m retounen l, mete l 100 peso, epi m fè yo peye taks la. Menm pwoblèm nan. M di, wè la, pa gen solisyon. Wi, egzakteman. Sa vle di, yon pwoblèm. Menm anplwa, menm kliyan sa a, menm kliyan, egzakteman menm moun nan, li rive nan nenpòt lòt restoran, nou pa pral site non. Egzakteman, ye. Nou al nan tchalènj.
Nenpòt lòt restoran l ale l chita, li manje, yo mande l 28 pousan taks la, li peye l. Li pa mande sèvis la. San grate tèt. E sèl, tèlman l peye l, lè l peye l, li tèlman satisfè, li bay tip.
Egzakteman.
biznis etranje, l ap sipòte etranje. Panyòl li pa bon, li pa pale espanyòl, menm si l te ron pri twòp nan bagay la, l pap menm reklame l paske l pa konn kòman pou l di l. Men la a, se lakay li, li vini, l fè sa l vle, li di sa l vle, l derespekte moun jan l vle. Ou konn sa rive deja, gen kliyan k vini ki fin konsome, epi pandan l fin konsome, li, o m pa t panse l te chè konsa, l vire do l l ale. Hum! Se de sitiyasyon ke w jwenn souvan. Moun nan vini, li pran byè li debouche byè li, epi lè w di l tan kòb li di o, m pa t konnen l te tout kòb sa. Li fin debouche byè li, li vire li kite l. So, jan m ret di w li ankò brother, li pa fasil.
Paske nan jan, paske mwen menm, wè pou m pa ba w manti, mwen gen moun, yeah, paske sa a, m premye fwa, paske sa w ap di, nan moun nan achte manje, kòmsi moun nan bay, li fin manje a, wè sa m di w sa. Li mande metriz, li mande, e ou konnen nou jèn ki pa osi fasil Yon nèg ki fouge, moun ki te nan lari an tou. Ou konprann? Tout sa nèg la ka fè a m ka fè l tou. Li mande anpil metriz. Pakèt pasyans.
Li mande pasyans.
Motivasyon yon pakèt. Dèfwa ou respire fon, ou kite bagay la ale. Epi se yon bagay m ap aprann fè trè souvan kounye a, metriz. Kòmsi ou wè nan moman ou ta fè anpil bagay, epi ou wè aprè 15 minit, relax.
Ou wè tout bagay kalme epi. Paske w vin pap vann tèt ou sèlman. Wap vann restoran, wap vann El Patron. Map vann imaj mwen, se son imaj diferan lè kounya ou gen yon pakèt bagay ou pa ka fè ankò, maybe lontan ou te ka fè men kounya ou oblije. Lòt pwen ki enpòtan pou nou touche se pwen etidyan yo. Son konsèy m te toujou anvi bay, m pa konnen ki moun, osea m konnen anpil moun ki dwe tande yo ap tande l. Monchè yo konnen son bagay ke m pa janm arive konprann. Timoun nan sot Ayiti, li fini lekòl, li vin Repiblik Dominikèn, li vin etidye. Li chwazi yon karyè, li lwe yon apatman, l ap peye machin chak jou, l ap peye egzamen, l ap manje, paran l ap fè depans. Li fè setan nan medsin. Paran depanse, vann tout sa l te posede, li fin etidye. Epi lè l fini, li rele, li gradye, tout moun vini avèk onè, timoun nan gradye, felisitasyon, fyète. Epi lè l fini, l di manman l, ouvè yon salon pou li. Aprè setan de sakrifis, lè w fini kounye a pou w ap chèche èd pou w ouvè yon babèchòp, pou w ouvè yon chòp, pou al vann manje. Se sa m di w la, se yon kesyon de manke konsantman moun yo pa fokis nan sa yo vle a.
Si depi okòmansman ide a se te yon biznisman, al dwat o bi. Poukisa w pèdi setan nan lavi w jis pou yo di doktè entèl gen yon restoran, doktè entèl gen yon shop, Sa enpòtan, pwen sa enpòtan, Men sa yow, son enpòtan.
bagay kòmsi m tèlman wè jèn ki viktim ladan l, m tèlmn e e p on grenn non m ap pale Non w, men m swiv sa anpil.
90 pou san timoun ki fin etidye Repiblik Dominikèn yo pa gen oken lòt wout ke fon biznis oubyen al Chili oubyen al Ajantin paske yo pa ka tounen nan peyi an, apre w fin fè setan w ap etidye Repiblik Dominikèn pou w retounen al viv Ayiti a l pa fasil e pa menm e pa Exactement, menm baz la. exactement. Se pa menm bagay lwa. E se yon peyi k ap devlope chak jou. Devlope chak jou. Ou p ap jwenn Uber Haiti. Ayiti ap vlope. Ou p ap jwenn Uber Eats. Ou p ap ka chita lakay ou pou yon nèg fè yon òdè pou l vin jwenn ou. Kòmsi lè w fè setan w ap viv konsa la patnè, pou w retounen la lakay nou, byen domaj se konsa sa ye. Wi, gen de reyalite wa bezwen pè pale ansanm avèk yo. Gen de bagay pou n kache. Si yo ta vle bay nou jouman. Nan pase, ou konnen, n ap gen pwoteksyon tou pou moun pa di w ke. Non, egzakteman, men sa ki pou konnen l lan. Pwòp peyi pa w, w ap pale, lè pa pale m. Se pa mwen ki fè peyi an sa. Exactement. Ou konprann? E pa fòt mwen. Se pa sa m ta vle. Ou panse bòdè se renmen m pa ta renmen kòm si pou sa m gen la a Sendomeng nan pou se lakay mwen m te gen. Bòdè pou menm pèsonèlman mesi anpil. Hum? Mesi an. Ou wè menm biwo ke m ouvè e Santiago an gwo bay real estate lan ki la pou ede jèn yo nan afè jwenn kay. E sa fò e talè an m di w ta pale de ou gen pakèt zanmi w ki vin achte a. M regrèt nan moman sa la a ke e pa lè ke biwo a te gen, paske nou te toujou ap fonksyone nan Sendomeng nan, men nou potko janm met biwo a, nou met biwo a aprè twazan, katran. E pou m vin nan sa w ap di a, sa vle di nan sans ke tout bagay lan se yon pwosesis li ye. M pa ka annik parèt m di m pral ouvri yon biwo. Non w pa fò w konn peyi an, fò w konprann li. Fò m konn makèt la, fò m konn ki moun. E mwen menm m pa ba w manti, la m ap pale avè w la, estoy aprendiendo hablar español? Wè sa m ap di w? Eso es muy importante. Sa vle di pou m antre nan yon site, sa vle di fò mwen konnen l. Eso es muy importante, tiene que tratar de rodearte de gente que habla español pa ke Te men hall tou sa. Paske si tout moun ki bò kote w se kreyòl y ap pale, ou p ap janm Kiyè nan jwè sa map sa vle di fò m aprann fò m aprann paske nòmalman li diferan. Sa vle di men sa w ap di an ou tèlman gen ou tèlman gen enèji ou tèlman konn sa w ap di an e tèlman gen verite ladan l e sa fè ke e pa di m pa di moun yo chita men dèfwa tou